Anpil moun ap poze tèt yo kesyon sa, se kòman, kòman? Paske bèy yo vin tèlman difisil jodi a, bagay yo vin tèlman dwòl jodi a nan fanmiy lan. Anpil moun ap poze kesyon sa, men sanble moun pa vle viv ankò. M konn tande moun ap di sa, sanble gen moun ki menm dekouraje ale asiste yon yon seremoni, ale nan yon maryaj, paske yo di, ah, pou konbyen tan moun sa yo pral viv? Kòman sa ye? Wi, ou ka rete viv. Wi, moun ka toujou viv. Ou konn sa k pase? Se paske anpil moun pa aplike prensip yo pou viv a de. Lè w ap viv a de, se yon ekip, n ap viv ansanm. Gen anpil bagay nou pa eseye aplike. Ou konn ki lòt rezon ankò? Se paske jodi a lòm mete pawòl Bondye akote. Paske Bondye fin fè fanmiy li, li fin kreye fanmi li, li bay prensip pou l mache. Gade pou w wè konbyen moun ki prèt pou aplike lapawòl de Dye jodi a nan fanmiy lan. Enstitisyon sa se Bondye ki te kreye l. E Bondye kòm yon gran Dye, li pa t ap kreye yon enstitisyon epi l lage l la, epi w panse Bondye t ap fè yon bagay konsa, li mete yon bagay la epi tout moun ap frape ansanm, tout moun fè sa yo vle, li pa gen kenn prensip, li pa gen kenn disiplin. Non, non, non, Bondye pa t ap janm fè sa. Se sa k fè, li mete nou la nan fanmi lan, li li li kreye lòm nan, li di ou menm mari a se lidè ou ye. Lidè! Leader fanmiy lan, tout team bezwen yon leader. Li di madanm ou menm pou kapab soumèt a mariw men malerezman se pa de sa ou nap pale la kounya, ni de leadership mari a, ni de soumisyon an paske la ankò anpil moun mezentèprete pawòl sa jodi a paske puiske anpil moun pran mo leader sa pou fè fòm enjistis. Medam yo menm yo pran mo soumisyon sa e e non fason kòmsi pou montre ke yo enferyè se pa vre Bondye bay sèl sèlman chak moun wòl yo el di timoun yo obeyi a paran nou li di timoun yo onore paran nou e se sak fè si nou antre nan prensip Bondye yo nou fè sa yo di nou an nou fè sa Bondye di nou fè a nap gen yon famiy ki erez nap gen yon maryaj

E lòm kitera son mère et sa père, le fait ke ou detache kèlke part, gen anpil bagay ke w pèdi, detachman sa vle di ke w pap ka viv menm jan ankò, detachman sa vle di ke kounye a son vi an komin ke n pral mennen, detachman sa vle di ke ou gen konpòteman ki pral chanje, gen mòd de vi ki pral chanje, detachman sa vle di ke m gon moun kounye a pou m pou m pou m pou m Ee, pou m kominike avè l, padon. Mwen gen yon moun kounye a pou m mande ki sa l panse. Mwen gen yon moun kounye a pou n kapab deside ansanm. Nou pral travay ann ekip. Se pa, m pa pral viv ankò kòm selibatè, men m pral viv kòm moun ki ap viv ansanm. Donk, m pa kapab genyen san m pa dakò pou m pèdi. Lè ou vle reyisi, w ap pran kou, w ap pran klas, ou vle reyisi, ki sa ou fè? Kèk fwa ou pèdi anpil menm nan tan de rekreyasyon ke w ta dwe genyen pou w fè anpil sakrifis pou w fè rechèch, pou w prepare, pou w etidye. Men ou konnen, menm si w pèdi film lan konnya, menm si w pèdi moman de rekreyasyon an konnya, menm si w pèdi moman de plaj la konnya ou pa ka ale, men ou pral ganye kèlke pa. Lè w rive pi devan, ou pral gen siksè. Lè w ap mache nan gradyasyon an, lè w reyisi avèk bèl nòt la, donk sa a, se la ou vin genyen sa ke w te pèdi avan. Se menm jan nan lavi a de a, fò w dakò pou w pèdi pou w kapab genyen. Dezyèm sa nou te pale de li, fò w aprann jere relasyon. E sa s on lòt pwen enpòtan, piske anpil moun pa pran tan pou yo jere relasyon an. Pou jere relasyon an, se pa yon bagay ki pral fèt konsa konsa. Fò w gen volonte, fò w aprann, fò w gen konesans. Se aprann ou aprann jere timoun, se aprann ou aprann jere relasyon an, se aprann ou aprann viv an fanmi, se aprann ou aprann jere yon fanm, se aprann ou aprann jere yon gason, puiske fanm ak gason nou diferan. Bondye tèlman gran, Bondye tèlman mèvèye, li kreye 2 sèks, lòm e lafam. Alelouya! Lè nou li nan Jenèz, nou wè Bondye kreye 2 sèks, lòm e lafam. 2 sèks diferan, yonn konplete lòt. Pa gen yonn ki siperyè a lòt. Li bay chak moun wòl yo, li ba gason wòl li, li ba fanm wòl li, e lè nou rankontre ansanm, nou fè mèvèy. Lè yon gason avèk yon fanm rankontre ansanm, yo fè timoun, yo fè mèvèy, yo, yo, yo kreye lafa, yo, yo fè lafamiy, yo konstwi. Yon fanmi, sa se bagay ki vrèman mèvèye. Fòk nou konn jere relasyon an. Fò w aprann konnen sa yon gason ap tann de ou. Fò w aprann konnen sa yon fanm tou ap tann de ou nan de sèks sa yo ke Bondye kreye, lòm e la fanm nou diferan e se sak fè si nou diferan relasyon an tou li pap trò fasil pou jere men si w aprann jere relasyon an je pi tou par celui ki me fortifi lè w deside pou w soti nan ògèy la kote w kache a ou deside pou w envèsti tan envèsti lajan envèsti tout sa ke ou kapab pou w jere relasyon an pou w kapab mennen e konstwi yon fanmi ki erez. E sa te mennen nou nan mentnans. Fò w konn fè mentnans. Mentnir yon relasyon, sa pran di tan. Mentnir yon relasyon, sa mande anpil volonte. Mentnir yon relasyon, sa mande anpil travay. Li mande anpil amour, pasyans, sajès. E li mande tou anpil respè pou angajman ke w te pran. E se sa k fè m te pale de mentnans prevantiv, mentnans prediktiv, mentnans kòrektiv. Mentnans ke w fè avan, mentnans ke w fè pandan relasyon an, mentnans ke w fè apre ke w remake gen yon pwoblèm, apre ke w remake ke gon sitiyasyon ki prale mal. Pa di ke sa pa di m anyen, pa di ke sa pa anyen, men se chita pou n kapab jere sa pou n jere a. Relasyon son bagay ki frajil, relasyon son bagay ki vreman sansib, relasyon an sansib puiske 2 moun ki diferan, yon gason, yon fanm Biblikman parlan, Bondye mete pou n kapab fonde yon fanmi. Ou vin gen yon fanmi ki frajil, piske ou gen de sèks ki diferan ki fonde yon fanmi. Se sa Bondye di, se konsa Bondye vle l. E se sa k fè depi nan kòmansman, li di, Lòm kitera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme.

Lè w pran de moun ki inik, ou mete ansanm, ki pral fòme yon sèl chè, fò w aprann jere relasyon sa. Se pa yon bagay k ap soti nan syèl tonbe atè, men y mande anpil entèlijans, li mande anpil travay, li mande anpil volonte, li mande anpil konesans, li mande anpil sakrifis. E sa ap mennen nou nan respè mityèl. Respè Mityèl. Sa ankò s on lòt gwo pilye, s on lòt gwo koze nan vi a de. E sa pa menm rete anndan fanmiy lan sèlman. Kèlkeswa kote w ye, nan travay la, nan legliz la, nan chantye a, fò nou youn rèspèkte lòt. Sa vle di sa li pa menm rete nan fanmiy lan sèlman. Men kèlkeswa kote w ap viv ann ekip, kèlkeswa kote w ap viv ak moun, Fòk genyen respè mityèl. E se bagay ki konn fè gwo konfli lè moun pa respèkte lòt, lè moun pa respèkte volonte lòt, lè moun pa respèkte karaktè lòt la. Respè mityèl. Fòk nou yonn respèkte diferans lòt la. Si w pa aksepte e respèkte, admèt ke lòt la diferan de ou, ou bezwen respèkte diferans li, ou echwe deja. fòk ou fè sur ke ou respekte diferans lan. Nou konnen, respekte diferans yon lòt moun li pa fasil, paske ou tap toujou vle jan ou ye a se konsa pou moun nan ye, sa ou vle a se sa pou moun nan vle. Ou tap toujou vle moun nan fè w plezi toutan. Wi se sa l ye, yon moun ou renmen ou dwe chèche fè l plezi toutotan ke w kapab. Yon moun ou renmen fò w chèche fè kè l kontan. Se vre, yon moun ou renmen lè kè l kontan ou santi w byen. Yon moun ou renmen, lè l ap ri, ou santi w byen. Yon moun ou renmen, lè ou wè l ap fonksyone byen, lè w wè li an bòn sante mantal, ou santi ou menm tou ou an bòn sante. E sa konn di w pafwa lè w wè yon moun ou renmen ap soufri, lè w wè yon moun ou renmen pa an bòn sante, Yon moun ou renmen pa santi l byen, imedyatman ou pa santi w byen tou. Donk, nou konnen ke li yon ti jan difisil pafwa pou kapab respekte e diferans lòt moun nan. Men, se enpòtan donk pou kapab fè si ke ou respekte diferans lòt moun nan. Nou ap toujou diferan. Mentenan, fòk ou chita byen pou di ok. Men sa ki ka amelyore, men sa k pa ka amelyore. Gade, gen bagay ki p ap janm chanje. Gen bagay se konsa moun nan ye, dayè se nan tanperaman l li ye, se nan karaktè l li ye. Pa bliye, gen sa ki ka chanje, men gen bagay ki p ap janm chanje. Se konsa li ye, se konsa l fèt, se konsa l te grandi, se konsa li abitye. Genyen bagay ke lè moun nan konsyan ke ok, sa a li fè lòt moun ki akote m nan soufri, li fè lòt moun ki akote m nan pa santi l byen, men kisa m ka travay sou li. Donk gen bagay nan jan ke w ye a ou ka travay sou yo. Se sa k fè gen sa k rele devlòpman pèsonèl pou w kapab wè fòs ou, pou w kenbe la, e pou w wè feblès ou tou, pou w wè sa pou w travay sou yo. Men, ou p ap janm arive on lò kote ou gen on moun ki pafè, totalman. Sela n'existe pas sur la terre. Dieu seul est saint. Dieu seul est parfait. E se sa k fè, lè ou angaje ou pou viv yon moun, avèk yon moun, pa bliye, ou angaje ou pou viv avèk li ak tout kalite l, ak tout defo l. Si ou pa aksepte defo yo, ou pa ladan. Menm jan w aksepte kalite yo, fò w aksepte defo yo. Mentnan nan dyalòg, gen defo ki ka amelyore, gen ti bagay ki ka chanje, men w pap janm gon fanm pafèt, ou pap janm gon gason pafè. Ap toujou gen pwoblèm, ap toujou gen diferans. E si w pa dakò pou w respekte diferans lòt la, ou pral gen pwoblèm. Donk pou w reyisi, rekonèt, admèt ke lòt la, li diferan de ou, li fèt ak diferans sa yo. Li se konsa li ye. Li menm li gen tanperaman pa l, li gen karaktè pa l. Se konsa Bondye fè l. Gen bagay ki ka chanje, gen bagay ki pap ka chanje. Paske jan l te grandi a se konsa l ye, nou pat grandi menm kote, nou pat gen menm abitid, nou pat genyen menm, nou pat soti nan menm fanmiy, donk sa vle di se. Nòmal. Donk, sa vle di ke fò w dakò pou w aksepte diferans lòt moun nan. Pa panse ke lè w fin marye ansanm avèk yon fi, epi tout bagay fini la, li ap just antre nan ou, li pa gen tanperaman, li pa gen pwojè, li pa gen plan pou lavi l ankò, li pa gen anyen. Fò w aksepte ke moun nan te deja gen plan pou lavi l, li te deja gen pwojè pou lavi li. Mentnan kounye a nou pral diskite bagay yo ansanm. Paske w konn rive nan yon relasyon, ou jwenn se yon sèl moun k ap viv, se yon sèl moun k ap mennen, epi lòt moun nan li, li aksepte tout bagay. Lòt moun nan lavi fini pou li. I pa ka konsa. Donk se nou tou de ki pou kontinye viv. Donk sa vle di, se sa. Fòk ou respekte diferans lòt moun nan. Fòk ou respekte. Nou respekte youn lòt. Moun sa w marye avèk li a, li te gen zanmi pa l, li te gen kondisip li tou, li gen konpanyon de travay li tou. Ou pa ka di ok, ou marye avèk fi a, menm yon apèl telefonik li pa ka fè. Fò w respekte dwa l kòm moun. Li menm tou fò l respekte dwa w kòm moun. Donk sa vle di moun nan gen dwa pou l kapab gen zanmi l tou, li gen dwa pou l kapab kontakte yon kondisip li, li gen dwa pou l kapab mennen lavi l tou. Donk e se la li vin yon ti jan difisil Pandan ke nou diferan, nap viv ansanm. Pandan ke nou diferan, nou fè yon sèl chè. Men franchman, si vrèman gen rèspè mityèl, si vrèman gen rèspè yonn pou lòt, si yonn rèspèkte lòt, menm si nou diferan, nap wè nap kapab viv ansanm kanmenm. Fè efò pou kapab rèspèkte Lòt la, nou yonn rèspèkte lòt. Li ka gen zanmi l tou, ou ka gen zanmi w tou. Li ka genyen pwojè l tou, ou ka genyen pwojè w tou. Sèlman sa ki diferan, nou pral diskite ansanm, nou pral pataje yo ansanm. Donk, yonn pa kab fè tout sa l ap fè san lòt la pa konnen. Paske se pa yon vi selibatè w ap mennen ankò, n ap mennen yon vi an fanmiy. Èske w prèt pou w kapab fè efò, pou w fè sakrifis, Pou fanmi ou an kapab rete an bòn sante, pou relasyon an kapab rete stab, pou relasyon an kapab rete an sekirite. Ou bezwen èd? Kontakte nou 37 21 02 58. Nou rankontre, nou ka rankontre ou an pèsòn nan klinik nou, nou ka rankontre ou sou zoom, nou ka rankontre ou pa w telefòn. Dayè kounye a lemonn fè w sèl, donk ou pa oblije pre an pèsòn pou w kapab rankontre ansanm avèk yon moun. Eseye kontakte nou e ke Bondye kapab kontinye beniw fè wout ansanm avèw touchew yon fason spesyal e pou kapab sove lavi fanmiy ou an sove lavi pitit ou yo ke Bondye kapab beniw.